Nou gentan aktyèlman sou 100 pawòl sajès. Nimewo 100, Number one hundred. Hoo, Bondye gran, Bondye diy de glwa, Bondye diy de lwanj. Mwen aprann anpil de pawòl sajès. Ou wè se mwen k fè li, mwen aprann anpil de pawòl sajès paske lè Bondye ba w fè yon travay, Premye moun ki aprann de travay la se ou menm. Premye moun ki evanjelize tèt li de travay la se ou menm. Si m pa ta di Bondye mèsi pou pawòl sajès jodi a, mwen ta engra. Ban m met kouvèti bòl la la. M te gen tanbouren wi nan peyi Dayiti lè m t ap fè priyè m ann Ayiti. M gen tanbouren m te voye achte tanbouren tou pote pou yo lè m pral Ayiti. Donk sa se pa t tanbouren l te ye, se te yon kouvèti asyèt. E si m pa gen tanbouren, m poko achte. Donk, m pa ta ka pa di Bondye mèsi pou pawòl sajès. Pou aprann mwen aprann ladan li. Ni ou menm tou paske m gen anpil moun ki remèsye nou. M gen fanmi m tou se pi gwo fanatik pi gwo fanatik pawòl sajès. Mwen genyen gran sè mwen Jezila, gran sè m Jina, ti sè mwen Klè. Ti frè m Simplice Smith, gran sè mwen Adèle Simplice, moun sa yo pa janm, janm, janm, janm, janm lage, pa janm manke pawòl sajès, menm yon samdi. E, imedyatman, lè m ap travay, sitou lè m nan fas pasyan ki gen covid yo, m poko ka voye l lè samdi maten paske m pa ka voye l avan m kòmanse travay. M pa vle voye bagay twò bonè sou WhatsApp. Epi depi w wè l gentan nevè senk nevè dis e m gen yon ti sè m ki gentan klè gentan di kote pawòl sajès anben lòt gran sè m nan jezi la gentan di dimi kot pawòl sajès donk sa vle di bòs sa yo m oblije travay avèk yo m oblije obeyi bòs yo rapid fè sa m gen pou m fè men gen anpil lòt etranje Ki renmen pawòl sajès. Genyen m pa janm rekonèt jiskaprezan. Gen moun ki toujou ap tèks mwen, si m ta rekonèt ou m ta byen kontan paske gen anpil moun m pa janm rekonèt. Sitou sou Whatsapp, gen yon sè k toujou ap di m mèsi m pa janm konn sè a. M pa janm rekonèt li, m pa janm gen plizyè lòt moun tou mwen wè ki itilize pawòl sajès nou yo pou mete as their profile picture. M pa janm konn moun sa yo, m di yo mèsi anpil. Men konsa jodi a, si pawòl sajès te ede w, Mwen menm mwen konnen li ede m san pou san, gen moun ki di li ede yo lè yo tèks mwen. Li enpòtan pou nou fè yon priyè, pou nou di Bondye mèsi pou pawòl sajès. Pou nou di Bondye mèsi pou pawòl sajès. Menm jan frè Modnè avèk frè Jèmen te di li la semèn pase, yo swete pou pawòl sajès oubyen pou sisiyèm fè anpil anpil anpil lòt ane ankò. Pa bliye travay sa n ap fè a, li pa fasil. Li pa fasil, mwen poko ka rive nan sitiyasyon pou m pale avèk ou de sa k ap pase nan travay sa. Men travay sa k ap fèt la se yon travay ki trè trè trè trè difisil paske ènmi an pa kontan. Si yo pa priye pou mwen, m pa priye pou ou, nou pa priye ansanm, travay la kapab rive nan wout, li pa mache jan l ta dwe mache. Men youn nan bagay mwen pa t janm panse, mwen pa t panse mwen pral vin kreye yon pawòl sajès, mwen pa t panse tou mwen pral genyen de nimewo 1. Nimewo 1, nou te soti nimewo 1 an 5 janvye 2019. Pou kounye a pou nou rive nan nimewo 100 ki se 21 novanm 2020 m pa tap janm panse sa donk Bondye gran lè Bondye diw fè yon bagay fèl paske gen pwovizyon pou li. Nou rive nan yon moman ki trè trè enpòtan se moman pou nou bay Bondye glwa pou 100 samdi pawòl sajès ke nou prezante deja donk depi 5 janvye 2019 Pou rive jodi a 21 novanm 2020, nou pa janm rate yon samdi. Pa t gen maladi, pa t gen lanmò, pa t gen oken bagay ki te bloke nou pou nou pa t prezante pawòl sajès, nou vle pase moman sa a pou nou bay Bondye glwa, nou vle pase moman sa a tou pou nou lapriyè pou ou menm k ap gade m la, E mwen vle tou pou lapriyè pou mwen paske m bezwen lapriyè pa w. Kit ou se timoun, granmoun, jèn moun, nenpòt moun ou ye a, depi w kwè nan Bondye, an nou lapriyè. Pa atann ou pral gade m nan videyo a paske w pap wè m. M pral fèmen videyo a Mwen vle pou lapriyè. Fèmen zye w ou lapriyè onbyen dispoze w pou lapriyè, pou pale ak Bondye nan nenpòt sans ou kapab e Bondye ka ouvri anpil pòt pandan w ap lapriyè la ansanm avèk nou. M kwè sa. Ke Bondye beni w. Seigneur Dieu, Père très saint, Père d'amour, Père céleste, nou baw glwa, nou baw lwanj ke menm sèlman merite. Se ou menm ki Bondye, se ou menm ki fòs, se ou menm ki delivrans, se ou menm Seigneur Dieu ki fè desede bagay ke nou pat menm panse, ke nou pat menm imajine. Nan moman sa a nou di w mèsi anpil paske w chwazi mwen pou m fè yon travay konsa, ou chwazi tout manb CCM yo pou fè yo fè yon travay konsa, ou chwazi tout manb HCR yo pou yo fè yon travay konsa, nou ba w glwa poutèt sa Senyè Dye. Mèsi anpil Senyè de 1990 gwoup HCR pou rive de 2004 gwoup CCM e pou n rive kounya nan pawòl sajès lè nou konbine tou lè 2 gwoup sa yo ansanm, se grandè w, se ou n ap bay glwa. Nou egzalte non w, nou beni non w, mèsi pou sa w di lan lavi nou e k ap reyalize. Mèsi tou pou chak moun k ap gade pawòl sajès sa a. Mwen menm, mwen reklame benediksyon pou moun k ap gade l yo, mwen reklame gerizon pou moun ki malad yo, mwen reklame Senyè Dye chanjman pou moun ki bezwen chanjman yo, mwen reklame Senyè Dye delivrans. Pou tout moun ki anba dyab kap pèsekite yo, sa ki gen dyab rasyal, sa ki gen nenpòt dyab dan lè, sa ki gen dyab yo voye sou yo pou pèsekite yo pou fini avèk yo, nou reklame dan le non de Jezi dyab sa a disparèt nan lavi yo el tonbe lan labim dan le non de Jezi. Mèsi pou tout moun sa yo ki gade pawòl sajès ki beni. Mèsi Senyè Dye paske ou kouvri nou anba gras ou pa janm lage nou depi nimewo 1 a nimewo 100. Ou provide pou nou. Nan pawòl sajès, nou pa di sa nou tande moun di. Nan pawòl sajès, nou pa menm al gade pou nou pran vèsè pou nou prepare pou nou voye bay moun, paske nou konnen gen anpil moun k ap voye vèsè, men nou menm nou, lè yo te rele nou pou nou fè travay sa a, nou di w Bondye, si w vle nou fè yon travay, mete ide. Ebyen ou pa janm pa ba nou nouvo ide, ou pa janm pa ba nou bon ide, menm jan frè Modnè te di l, nou toujou gen nouvo teknik. Mwen menm m pa konn kot pawòl sa yo soti. M pa konn kot teknik sa yo soti. M pa konn kote yo soti, yo senpleman vini, mwen ekri yo nan papye, epi m lage yo bay pèp ou. Mwen di w mèsi anpil pou sa Senyè. Beni moun k ap gade pawòl sajès sa yo. Beni moun k ap priye nan moman sa a. Beni pitit yo. Beni mari yo. Beni madanm yo. Beni yo espirityèlman. Fè yo chèche prezans ou, Senyè Dye. Nou pral rantre nan pati ki pi, ki pi danjre nan levanjil. Se pati espirityèl la. Nou pral rantre nan pati ki pi danjre nan levanjil. Se atak satanik yo. Nou reklame, Senyè Dye, pwisans ou sou nou. Pwisans ou sou manb CCM. Pwisans ou sou manb ACR. Pwisans ou sou manb pawòl sajès. Pwisans ou sou tout moun kap gade pawòl sajès, kap tande pawòl sajès, delivrans pou yo dan le non de Jezi, delivrans pou yo dan le non de Jezi, delivrans pou yo dan le non de Jezi, amèn, amèn, amèn, Senyè Dye nou priye w nan non Jezi Kris, nou pa bon nou pa diy, men se nan non Jezi Kris, amèn, amèn. San. Lè w di san, ou mete anpil moun nan konfizyon. Paske yo pa konn sa w ap di. Yo pa konn si w ap pale de san ki se 1, 0, 0. Yo pa konprann si w ap pale de san ki se s-a-n an kreyòl oubyen s-a-n-g an franse. Donk ou mete anpil moun nan konfizyon lè w di san. E vrèman vre, gen youn nan san sa yo ki vrèman mete Satan nan konfizyon, ki se san Jezi Kris. Etan kretyen, nou menm, nou toujou di sa trè souvan, San de, ou di rès la. Lè w di San de Jezi, ou di San de Jezi, sa vle di ou pale de yon pwisans ke pèsonn pa kapab imajine. San. Jezi Kris, se li menm ki ka pwòpte ou, byenke yon san lè w pase l sou ou se sal li ta sal ou. San Jezi Kris se li k ba w lavi, san Jezi Kris se li k ka beni w, san Jezi Kris se li menm ki mete w sa w ye jodi a, san Jezi Kris se li menm ki epanye w de tout atak dyab. Si san Jezi Kris kouvri w, dyab rasyal pa ka fè anyen kont ou. Si san Jezi Kris kouvri w, dyab la si al nan fanmi ou pa ka fè anyen kont ou. Si san Jezi Kris kouvri w, dyab la si al nan fanmi madanm ou pa ka fè anyen kont ou. Si san Jezi Kris kouvri w, dyab la si al nan fanmi mari ou pa ka fè anyen kont ou, paske san Jezi Kris kouvri w. Non sèlman san Jezi Kris kouvri ou, dyab pa gen pouvwa sou ou, men san Jezi Kris, Fò moun de byen. San Jezi Kris, fò yon moun klasik. San Jezi Kris, fò yon moun ki kalm. San Jezi Kris, bò tout lè fui de lespri. San Jezi Kris koule pou peche ou. San Jezi Kris ap bò w lavi etènèl si ou kite san sa a kouvri ou. Tanpri, kite san sa a kouvri w, ou menm k ap gade m jodi a. Kite san sa a kouvri w, epi ou va wè benediksyon ki gen nan san Jezi Kris. Men, si kounye a w ta di, Oke, ann fè yon ti kanpe sou sa, nou pral pale de san, ki se 1, zewo, zewo. Nan Pawòl Sajès, jodi a ki se 21 novanm 2020, nou rive nan santyèm samdi Pawòl Sajès. An siy de remèsiman a san tièm Samdi Pawòl Sajès, nou menm nan Pawòl Sajès nou deside pou nou prezante sa nou rele Revizyon. Revizyon se yon nouvo sijè ke nou pral prezante pou nou raple yon de seri de bon bagay Bondye te pèmèt Pawòl sajès di, epi pou nou kapab. Fè bagay sa yo retounen nan tèt ou ankò. Nan revizyon, nou gen yon vèsè kle ki se Jozye chapitre premye vèsè 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu reussiras. Men nap diw tou pou nou tèmine, mask la kapab pwoteje pou maladi pa antre, men pou peche pa antre nan laviw pou fini avèk ou, ou bezwen kole bò kot Jezi Kris, se sèl li menm ki kapab fè wout, se sèl li menm ki kapab pwotejew e se sèl li menm kap. Epanye w de lanfè. Anpi tout mond lan panike poutèt kowonaviris. Men, mond lan kè kal pou peche. Epoutan peche pi rèd ke kowonaviris. Peche touye nou fizikman, peche tiye nou espirityèlman, peche voye nou nan lanfè. Kowonaviris touye kò fizik la, men li pa voye w nan lanfè.